De Miami a West Palm Beach, Coral Spring, Naples, Immokalee, Georgia and Pennsylvania. Yon sèl pawòl, yon sèl adrès. Se Generation Tax Center pou tout tax sèvis. 2645 North Andrews Avenue, Wilton Manors, Florida 33311 Pou tout sekirite sèvis. Interstate Tax Security Academy and Services pou private envestigatè. Credit Repair Se Elifa Bon bagay tout nan devan Letènèl. Ou menm ki ta renmen devni yon ajan, se 954 899 68 39. Elifa bon bagay toutan devan letènèl nap di tout moun merci ki sipòte nou depi lontan a jodia nou pati wi la. Oh wale sa kap fèt la. Koman bagay yo ye la menn.
Monchè kisa nap fè la menn pou afè bay djens lan menn pou nou wè si nan mete ti nèg la deyò misye prèske gen 3 semèn nan men moun yo la wi. Monchè Jacques kisa ou wè kap fèt. Afè kòb la menn.
Jacques mwen te pale avèw deja mwen te diw pa gen kòb. Si mwen te gen kòb Jacques ou gentan konnen m tap peye kòb la pou djens. Djens se mwen sa m al gen isit Jacques. Enben gon lòt bagay ki senp nou pral fè. Sa pou nou fè walner se pou nou ale nan police station nan. jis pou nou fè rapò a pou n fè konnen kote James ye pu arete nèg yo. Chak ou di wap dim sa lontan afè polis sa wap dim sa lontan vre bon chak fwa ou dim sa m toujou refize w but mwen vwe mwen m paka refize w ankò Ebyen an nou fè sa menn an nou fè sa an nou fè sa pou nou wè bagay yo pi senp Kote ki gen police station bò isi a? Bon kote ki gen police station bò isi a pou n gade konnen peyi a son kesyon de map pale sou. Map cheke nan map la. Gen police station nan telefon tou jak sa w fè la. E pa nan telefon map cheke sou map la. Men walner ou pa ka enbesil konsa walner. Nan monchè jak monchè pa tout bagay moun konnen monchè. Men
men la si ou la ou nan 7 road 7 la men nap jwenn yon police station nan maget la. Ebyen ok. Ya.

Koman w ye la frè? Mwen byen, koman w ye? Sa w gen w prese konsa? Mwen vin soti, m ap soti.
M pa wè kiyès sa non. Mwen menm se frè Fils-Aimé. Fanm Gaydo?
Wi.
Ou wè nan sa w ye a, retire kò w ladan li. Paske li pa bon pou ou. Mwen nan yon misyon, Bondye voye m frape kay sa, ke li voye yon mesaj pou mwen, li di konsa ke, retire kò w nan sa w ye a. Nan kisa l di w m ye?
M pa konnen nan kisa w ye a. Ou pa konnen m, mwen pa konnen w. Pa vre? So, m pa ta vle gen okenn malè rive w. E Bondye tou pa ta renmen okenn malè rive w. Paske li di w konsa, li di m konsa pou m di w ke pou w retire kè w nan sa w ye a. Ou ka panse mwen deranje w, mwen pa deranje w. Nan sa ou ye a li pa bon pou ou ditou. So m podet avèw m pa konn sa wap just di a la son sèl bagay kem te ka diw menm vwa ki diw konsa ke map fon bagay ki pa nòmal poum retire tèt mwen ladann nan di vwa sa m dil lanmèd menn so m sorry m gen afèm map regle map vin. Ebyen ok so mwen palew pa dim pat palew.
Pakèt vòlè abiye met vye vès sou yo genyen bay moun pou yo vòlè epi yap vin vòlè ebyen ok. Pa di m pa t pale w. W a wè sa.
Bonswa.
Bonswa. O ti jèn, se sa w fè kounye a la, w ap byen viv? Sa m fè? Ki sa mwen fè? Ou pa konn ki sa w fè?
Pitit mwen an fin mouri kounye a la, w ap byen viv?
Cheri, se li menm n ap pale w la wi, se wè m ki t ap mande w la wi. Ou pa t ba l komisyon an pou mwen? Ou fin pran pitit mwen an ou vann li pou pran lajan asirans, se sa n ap mache fè kounye a, met pitit moun nan asirans pou nou vann yo epi lè fini pou n al banboche avè lòt fanm nou. Sa nap pale konsa? Deki sa wap pale? Ou pa konn deki sa map pale? M poko janm konn ki sofa a pitit mwen an non. Ou poko janm dim sofa avèl. Pase m konn se sa nap mache fè menm nou menm jèn gason kounya pran pitit moun mete nan asirans epi vann yo pou nou pran la al banboche a lòt fanm, bay lòt fanm kwi gwo machin. Bon di tou mwen menm se fanm nò nò m ye wi, fanm nò m ye. Depi w konnen w ka bay pitit mwen an pou banboche a lòt fanm. Pitit pam nan pap mouri konsa. Pam nan pap rete pap mouri konsa. Banboche. Granmoun kanay.
Moun sa toujou panse pòz son afèl li. Cheri, mwen defann ou devan fi a. Se yon bagay m pa ka konprann. Pase wè tout sa wè li di w yo, li e sa l te di m tou. Cheri te konn eksplike w tout bagay deja. Se yon bagay ki deja eksplike tèt li. M di w sa, m te avèk pitit dam nan. Li te vin rive malad nan ka la nan menm so m ap chache l m pa janm wè l. Men m pa t gen okenn asirans sou li. M pa konn kote madanm nan jwenn abay sa l ap di a. Nou pale de sa deja bebe. M ka konprann bebe men se pitit li li pa wè men so l ap toujou gen ti dout. Men afè l ap di m vann pitit li a pa gen bagay konsa ok.

James. Men ou bay pyès ide kòman kidnapin sa fè fèt. Bon, kidnapin nan fèt, son nèg yo rele Carlos kap fè lapli e lebotan nan zòn nan, se li ki kidnape James lan, li ki kidnape ti nèg la. Ou konn kote sa te fèt? Ou konn kote a? Bon, Walner konnen kote sa fèt la. Walner, kisa ou ka di nan sa? Monchè chèf la, m te la vre, men.

Ou pa wè ou like ou pa konn ki moun ki fè aksyon ou just akize moun. Wal lè konnen komandan.
Li zou li pat wè moun ou di ou stil wap fè diskisyon. Se vire vire bouch li wal lè konnen. Vire vire bouch li?
Wi wal lè konnen. Ou pa konn wè gon se de moun konmsi lavon nan epi kon pwoblèm nan rive epi li vire do li kite w. Sa wap di a la m pa konnen ok. Se yon dènye chans m ba ou jodi a la. Yon dènye chans. Ou re mache akize moun ankò ou pa menm wè ou ap pale. Antouka mèsi kòmandan. Mouche ap mennen w nan prizon ok. Yon dènye chans m ba ou. Ok. Woy.
Woy woy woy gad kòman m manke pran prizon pou initilman Walner fin pale avè m pou nou vin nan police station nan kounya se mwen menm police la arete son chans police sa ban m pandansetan ou kwè Walner konnen konnen zafè kidnapin nan Walner konnen Walner konplis nan mouvman yo pandansetan ti nèg la e fanmiye yo ou pa ka fè moun konfyans si James se fanmiye w nou vini ou di ou di m se Carlos ki kidnape James. Or yo te gen chasè nan zòrèy bagay sa pou di w te wè non ou pati bay lajan yè a. Mwen m sezi pase nan peyi sa moun ap viv la monchè se nan Bondye sèlman pou kwè.
Kèt mesye yo pa nèg yo ta lage jak Jan chèf la fè a genlè lap travay pou Carlos. Genlè nèg sa yo gen pouvwa vre wi. Sim pa oblije kopere a nèg sa yo genlè menm mwen si se swa m mouri oubyen m ka pran prizon tou. M vin rive yon kote la m pa gen chwa. M pa gen chwa non. Mwen oblije fè sa misye mande m paske m pa ka vle mouri mwen. M bezwen lajan m pa ka fè zewo. M pa ka pèdi. M pa ka pèdi. M pa gen chwa.

Tout sa k fèt, kote l fèt la l rete la. Pa gen moun k ap gen pyès ide de sa k fèt la. Mwen men teni kont de James ka konnen sesi sela ba kisa w pral fè mèt la. Pa mete w nan yon pozisyon menn pou gen difikilte menn pou chwazi ant lajan avèk zanmi mèt la. Depi w gen lajan bòbò ou gen tout menn. Haa menn. Bon ok, ok.
Menm si m ta aksepte, kòman n ap fè sa? Kòman sa ap fèt? Monchè, s on bagay ki trè fasil. Dayè, ou te gentan konnen se nan men nou James ye. M ap pase konsign avè w, m ap di w men ki kote James ye, w ap jès antre al dèyè a, epi w ap delibere James, nan kontèks ke se foug ou mete, san l pa konnen se konsign ke m pase avè w, ki fè w vin delibere l. Lè sa a, misye pral wè s on bon nèg ou ye, l pral fè w tout konfyans ki egziste. Epi lè sa a, ou menm, w ap degaje w bay misye pawòl pou misye add ou. sou kanè a epi depi misye fin adou sou kanè a ap fè konsin nou repran misye ankò epi depi anlè mèt la ou gen 50 pou 100 mèt la ou pa ta renmen retire kòw nan zòrye a bròdè bagay yo trè senp menn bagay la li difisil anpil wi menn li difisil bon bòz zam sa e pou ou l ye wè m fè w konfyans m ba w zam m pa konn manyen bagay sa yo deja non mèt la wap jès genyen l pou fòm. Sam pral fè avèl.
Wap kenbe zam nan nan menw. Si w pa vlel tou m pa gen pwoblèm. Mwen gen dwa just kitel. Avèk zam sa w pral pran pòz se chèche w chèche enfòme kotel ye ou vin deliberel. Epi depi w fin deliberel ou fè tout sa w gen pou fè yo. Monchè m pa gen pwoblèm map fèl map fèl but map fèl san zam m pa nan zam nan. Wap fèl lap itil ou mèt la. Wap sòti nan sa w ye a mèt. Kounya e pitit baz ou ye mèt. So sa wap fè. Ok.
Kòman repete ankò kòman w di kap pou mwen. Monchè m di w 50 pousan that's mean half half.

Non, ok, sèlman, sèlman Anben, ok, ok Ok Gade, wè, m ap jès di tout sa w sipoze fè, ou mèt tou jwe Sè, gen yon lè ak mabouye m isi Bon, kounye a, tout bagay diska Anne aksepte, zam w anlè, lèmen w anlè Fini men, se sa pou n te fè byen dètan men

Monchè kouzen m pap baw manti m pa konn kijan poum remet sou ou ankò non kouzen Kouzen m pase mizè wi kouzen. Monchè m konnen men e mwen ki pou ta esplike w men kòman bagay la pase men. Konsa Carlos mechan? Monchè nèg yo rele plizyè fwa nèg yo mande kòb nèg yo rive nan pwen nèg yo se touye yo ta pral touye w wi kouzen. Carlos la ki tap fè bagay sa yo. Yo rive yon pwen yo ta pral touye w bon mdo se yon kote m kache m tande nèg yap pale yo di yo pral touye w epi tou men m chache yon kote m chache yon nèg m fèl prete m yon zam wè m pa menm konn kòman pou m kenbe zam nan. Carlos al bon m bon yon dlo ansanm avè m pou l touye m wi m gen presyon si m te fè 2 jou lò nèg yo pap touye m nèg yo tap touye m wi. Monchè sa map di w vre nèg yo yo pa rete ni 3 bagay nèg yo bezwen se kòb yo bezwen e m pa kache di w lavi pi enpòtan pase kòb kouzen. Lavi pi enpòtan pase kòb. E ou tap mouri paske m pa gon goud. M pa gon goud. E m konnen ou gen kòb la vre, ou gen se kòb manman w te mouri kite pou ou. Men kouzen nou pa ka kite w mouri sou kòb la. Petèt atis si w te ka mete yon moun, m pa konnen kòm se mwen k pi pwòch ou. Sou a 40 lan si tout fwa ke ou ta gon pwoblèm kouzen, epi pa sèlman kidnape a sèlman, ou gen dwa malad. Ou gen dwa gen nenpòt lòt pwoblèm la kounye a la ou gen kòb la la ou malad ou sou kabann lopital ou pa ka al pran l kiyès ki pou al pran l pouki pou bay pou ou pa konprann sa m di w la m pa konprann m ta swete w konprann sa m di w la menm. Mwen wè kote w ye a kouzen imajine w se sèl e lòt sè m nan m te genyen ni a ni a Nouyòk m te pale ansanm avèk li m te di l konsa ke m ap voye kòb pa l la ba li li di m l ap ouvri yon akawont pou m voye l ba li sou akawont li dirèk. Pa gen pwoblèm, an atandan, m ap mete w sou. Tande sa m di w. Sa m te ka konseye w, poko voye kòb bay Nia. Kounye a Nia e timoun li ye nan tèt chaje, li gen dwa al gaspiye kòb bagay sa yo, jere kòb la. Si Nia bezwen yon bagay, ou ka voye l ba li. An atandan, ou bezwen mete yon moun sou akawont la pou si w gen yon pwoblèm ou menm ki pou pran kòb, ki pou ede w bagay, bagay. Sa m di w la, se bagay, bon konsèy m ba ou wi. Men kouzen, ou se kouzen m wi, se youn nan pi gwo sakrifis ou sot fè pou mwen. Mete yon moun sou yon kanè tou, Li mande anpil konfyans. Se pa kòmsi konfyans m pa fò non. Ou vin sou sa ansanm avè m, m aksepte. Ou konprann sa m di w la non? Men kouzen, m ap mete w sou kanè a. Se yon sakrifis li ye tou. Fòk ou ka konprann mwen pa bliye ke kòb la, nou te pale de kòb la pou n al fè biznis, pou n al envesti Ayiti. Ou konprann sa m di w la non? Ban m di w yon bagay kouzen. Ou wè kote m ye la? Si te vin pou mouri, menm si nèg yo te kwaze dèyè avè m, yo te touye m, yo t ap touye m pou ou. Paske mwen menm se libero ki te nan tèt mwen. E m pa bezwen goudou, m pa bezwen goudou non, m pa bezwen kòbo. M jis, ou jis bezwen met yon moun sou akawont la pou si w gen yon pwoblèm. Sa m di w la, si w panse byen w ap wè sa m di w la. Anben ok, pa gen pwoblèm kouzen. Monchè, pa gen pwoblèm kouzen. M aksepte avè w. Pandan nou la, ann tou pase m ba w si w gen Aïdou sou ou. Monchè, pa gen pwoblèm. Adi m pa yon m pa sou mwen frè m. Pi bonè se granm maten, tout moun fè sa pi bonè l pi bon pou ou. Ann tou pase nan bank la m tou mete w sou a. Imajine w si m mouri la, se leta k ap pran kòb yo.

Misye pat dim ki kotel ye men m oblije tann misye la. Non misye li menm, misye tout bagay, tout bagay gentan santi regle avèk misye. Yo bay zam, zam mwen gentan nan men misye so kounya la m gen presyon se misye gentan fè tout sa l te gen pou l fè yo. M pral tann sa misye ap vin dim. Ohh Sa ka fèt boss. Ou veye boss mwen zak yo Pat tonbe. Tout bagay sanse ok. So misye add ou. Ou se fèk sot mete m sou account la la. Anben sa se pou te fè a wèl nè so. Kounya ki next move? Bon next move kounya nap k yon fason poun pran misye epi apre sa nap al egzije misye pou misye rele w epi ou menm pou al pran kòb la epi nou vini a kòb la kounya non bon 50 pousan paw la m pran 50 pousan pam nan epi dat sa. Tèlman sonje m di w m pa konn anyen. Sa w te konnen Walnè monchè? Ou pa konn anyen mèt la. Ou pa konn anyen. E tout sa k fèt nan Karim ret nan Karim. M di w sa deja. A mache w ap sèvi mèt la. Se mwen, se ou, se misye k konn bay. Misye pa vle al nan prizon. Kiyès misye ye li menm? An misye. Misye e kriminèl. E miche pou miche la pou tchwe moun sa ou ba ayizyen pè ou pap mouri menm. Ya monchè men pa betize mèt la mwen map pwoteje vi pam misye ap pwoteje vi pal mèt la whatever sak pase la papa pa gen moun kap konnen mèt. Antouka m pa gen pwoblèm ansanm avè nou depi sa w fini an fini. Gade wal lè tout bagay sanse sou kont mwen kounyea anyen pa sou kont ou so dayè m gen pandan map di w sa gen kèk bagay map bezwen tou paske m pa konnen si misye pap chanje katye. sou sispèk misye ka move yon lè fèm santi yon lè lò a misye epi just banm yon phone call. Si nap fè yon bagay just fèl rapid nou fini. Ebyen ok men fòw dim kilè misye avèw just banm yon phone call epi m tcheke misye. Li pa bezwen avèm sil avèm bagay la ap parèt twò klè. Ebyen mès. Bagay si w bezwen konnen lè nèg la nan lari fè dim relem mandem sil nan lari epitou m diw lè nan lari swa fòw fèl ou fini. M pa bezwen la ankò. Premye fwa.